Aba to merci merci pou lanmou merci pou pasyans ou avèk nou merci pou gras ke w fè nou pou ke nou antre nan yon sezon kote ke chak jou nap grandi nan vin rann nou kont de nesesite ke nou genyen pou nou rapwoche nou pi plis de ou menm e konnen w pi plis. jiskaske glwa w ka repann atravè lavi nou. Se dezi kè n pou n vini pasyone pa ou menm. Se dezi kè m pou ke chak jou nou vini pi konekte avè w. Se dezi kè m pou ke chak jou relasyon m avè w pran plis dimansyon. Se dezi kè m pou chak jou Nou ale pi fon nan degre nan pi gwo nivo avèk ou Senyè. Sekrè Bondye yo se pou moun ki pase tan nan prezans li. Mèsi Senyè paske wap chwazi akoz konpòteman e atitid nou pou revele tèt ou tout bon vre a nou menm pou ke glwa ou veritableman Ka reprann atravè lavi nou. Se pou volonte ou fèt. Se pou wayòm ou an vini. Jodi a menm nan lavi nou o non de Jezi. Amen. Jodi a yon lòt fwa ankò, anfèt, n ap padone mwen souple. Si nou rann nou kont ke avèk letan gen bagay ki chanje, pa egzanp nou te kòmanse avèk Eklezya, epi pandan nan devosyon m vin ap vin avèk vin avèk mo sa, bon e m panse ke li petèt m panse w ap konprann si n deside ke n ap fin avè l jodi a. Bon, pa fin avè l paske Menm pasaj sa m ka li l de twa jou ankò, epi lè n li l Bondye voye yon lòt limyè, fò w ta di nou pa t janm li l avan, ou mande kòman n te fè rate bagay sa yo? Enben se paske natirèlman pawòl Bondye a li fonksyone pa revelasyon. Se sa k fè ou pa bezwen ekri 50 bib, ou pa bezwen ekri tòm 1, tòm 2, tòm 3. Pawòl la renouvle chak jou. Vwaye? Se pouvwa sa a. E se sèl liv. Ki ofri w avantaj sa a. Pawòl la di, Bonte etènèl yo pa epuize, konpasyon yo pa rive nan bout yo, chak maten yo renouvle. So, jodi a mwen vle li pou ou, pa paske nou pral, nou gen tandans pou nou ta fini men, men kòm pou m ta li pou ou pasaj sa a, se nan Lik chapitre 10. Vèsè 32 jisko vèsè 40 38 m vle di jiska 42 I di, Kòm Jezi etè an chemen avèk se disip, il antra dan zun vilaj, e un fam nome Mart le resu dan sa mezon.

Now, pasaj sa a, mwen estime ke l gen anpil nuggets, li gen anpil verite kache, e ke ki ta mande yon ti kras tan pou nou ta gade l, paske chak fwa m li l, m wè l yon lòt jan, chak fwa m li l, m konprann li yon lòt jan. Se petèt youn nan pasaj favori ke l ta sipoze e pou ou. Malgre se yon pasaj ki ekspoze feblès nou, men pa nan sans pou kondane nou, ki ekspoze feblès nou nan sousi pou nou wè ki kote n bezwen fè efò pou n chanje kisa nan lavi n. Paske, ou konnen, ou konnen sa ki paradoksal ladan l, se paske. Nou tout. Ilèvrè ke nan istwa sa a, yo montre w se de pèsonaj, ou gen Mart, alò an reyalite gen twa pèsonaj k ap mennen istwa sa la, y a Mart, Mari, epi y a Jezi. Wi, Jezi. Men, ou konn yon bagay ki dwòl, ok, pandan ke kè nou gen afeksyon, m si gen nan nou ki la ki renmen Bondye, ki vle sèvi li, ki vle obeyi l nan tout bagay, ki vle mache an konfòmite a prensip li yo e a gras ke li fè w pou w konprann pawòl la. M sûr et certain ke sa m di la a li vre. Pandan ke nou renmen Bondye nan kè nou, aah, men an menm tan tou, aah, ou ka rann ou kont ke pandan ke w renmen Bondye a, ou gen konviksyon sa ke w sipoze apwoche w, rapwoche w pi pre l, pi plis li, pase plis tan nan prezans li. Sa yo, se tandans ki alimante pa mariyism. Mari, ou gen yon kè, ou gen yon kè damou, yon kè eman, ou konprann, ou tandan, ou vle pase tan nan prezans Senyè a, ou vle konnen L pi plis, ou pran plezi nan sa a. Ou vwaye? Men an menm tan tou, kote w jwenn yon dezi, pa egzanp mwen menm mwen ka, mwen akou si, mwen alafwa ni Mari, ni Mart. Mwen son pasyone di Senyè, mwen renmen Bondye avèk tout sa k anndan m. E w save, li rive m twò souvan, m pa p menm di w souvan non, li rive m twò souvan, kote ke lavi fòse m Kite chanm Mari a pou m al antre nan chanm Mart la. E lè sa a, ou jwenn ou ki antòtye nan yon seri de angajman, yon seri de randevou, yon seri de desizyon ke w dwe pran, yon seri de aksyon ke w sipoze fè, kèk responsabilite ke ou genyen. Epi bagay sa a vin fè ke lè w. Se ou k pou fè yo, se sou ou yo depann, pa gen lòt moun ki ka fè sa yo nan yon sans, ki vin koz ke, e dèfwa ou konn twouve nan sitiyasyon kote ke ou pa wè si pou ou monte, si pou ou desann, e anpil fwa ou gen delè anplis ki ka ajoute a sa n ap di la. Fè m konprann mizè yo. Alright. Sa vle di ke konstaman mwen avè w nou bezwen n ap gen yon compass. Nou bezwen gen yon GPS pou nou kontinyèlman ap ekilibre, gade ki kote nou ye, veye sou nou, ou konprann, pran yon seri de desizyon ki an konfòmite a pawòl la. E sa pou mwen li krisyal e fondamantalman enpòtan. Mwaye, bagay ki pi enpòtan nan lavi yo, nimewo 1, se Bondye. Nimewo 2, se fanmi nou. Nimewo 3, se bòn sante. Se trinite sa a m ta renmen ke w onore nan lavi w. Dye, lafami, epi lasante. Paske ou konnen? Gen bagay ki vini nan lavi entansyonèlman banm dil avèk entansyon menm yo pap vin ouvè klè men kòm gen yon satan kap travay tou dèyè bagay sa ki vini entansyonèlman avèk dezi pou deranje pou kraze bagay yo E si w pa fè atansyon, sousi pou w travay pou Bondye ka fè w vin rive nan yon pwen kote kò w totalman etranj kanè pou sa k gen pou wè avèk les choses de Dieu. Pasaj sa a konsènan Mari avèk Mart la, li gen anpil verite ladan l ke mwen avè w ta sipoze pran yon ti tan pou nou ale yon ti kalboko plis an pwofondè pou nou eseye konprann. Nan pasaj sa a, Mari e Mart damèn konprann ke yo te angaje yo pou yo te ede. Ok, nou jwenn anpil revelasyon ki t ap di yo, sètènman Mart te ka ap di, Wi, se vre, sosi l pa konsène l. Tandiske, Jezi, tandiske Mak te pran angajman li menm pou l priyorize prezans Jezi ke l va genyen tout tan, e l di l pral aprann pou l tande. E nou gen mo pou sa, m kwè se Akuo Alò, mo sa a vle di an reyalite, depaman de kontèks li, li vle di pou tande. So, ma na um, Marthe t ap pot konn sèman nan frekans, men dezir la te la pou li tande. Alright? E dèfwa, Pasaj sa nan Palo Lala, mo sa a, li vle di plis ke sèlman tande. Dèfwa l vle di pou konprann tou. Men ou konnen, pou ou konprann, fòk ou tande veritableman. E se pa kankou, gen moun ki ap di w, wèl, èske ou tande m? Oubyen èske ou tande mwen? Sa vle di la, are you listening, are you hearing or are you listening? Mari, pa kont, te chita nan pye Mèt la, ap tande entansyonèlman de ansèyman yo. Akoz sa, Bondye te fè l gras pou l konprann sa k t ap di yo. Ok? E si w ta gade nan kontèks sa l ap di a la a, Mat te sanse vin yon pasyone de Jezi e de sa l t ap fè yo. Sou youn nan bagay ke m ta renmen w konprann se ke Mart, yon lòt fason m ta ka di Mart, Mart an reyalite te trè okipe. E w ta di li te tèlman okipe. kote ke li te vin distrè, li pa t gen tan pou l tande Jezi. Imajine w, Jezi pa pase souvan. Wa dè wa, Sèl Sèl, Jezi wi! Li vin lakay ou, e nan sousi pou w kapab bay Jezi bagay pou l manje, ou pa menm gen tan pou w pale ak Jezi. M dèlman imajine sa. Tèlman imajine sa. Nou tout la wap santi w jennen kounya la, wap santi w lèd, wap santi w mal le fèt ke se ou k fè sa. Paske w te ka fasilman wè l nan lavi yon lòt moun e kritike yo le fèt ke yo pa prete atansyon. Se yon gwo mepri. Ou vwaye? Men banm yon bagay. Li rive tan. Ok? Pou nou kòmanse revizite priyorite nou yo. Ok. Um, so paske lè nou byen gade, Mart te plis ke distrè nan tandans pal konsènan euh, tèt chaje, e, enkyetid bagay ke l te gen. Mart pa gen ekilib ditou. Pa kont Mari, Mari te pran plezi nan jwi la prezans de Jezi e pandan ke lap eksperimante gras ki te ale avèk tan ke l pase nan prezans Bondye. Se yon bagay pou eksperimante fristrasyon, le fèt ke w santi ke w pa pwodiktif ase. Se yon lòt kounya la a, ok? Aah. Se yon lòt, kounye a la pou non sèlman ou poko santi w nan liy kote w ye a, e anplis e kankou soti ou gen yon chay anplis ke w pral bezwen pote pou al pran swen. Sa vin fè dèfwa li panse avè l sèlman konn fè bagay yo parèt pi konplike ke an reyalite yo te kapab ye. Nan. Nou aprann sa. E pawòl la di nou sa nan Eklezyas 7 vèsè Eklezyas 7 vèsè 29. E m panse ke pasaj sa a, an reyalite l te ka ede w a konprann. Ok.

Ok, 7 vèsè 29 Li di Sèlman vwasi se ke je twouve se ke Dye a fè lèzòm dwa men il on chercher le detour. Bondye fè moun dwa avèk yon dezi pou yo fè sa ki kòrèk, pakont moun yo kounye a la leve e ap chèche konplike bagay yo. Egzakteman se sa k rive. Se egzakteman sa k rive. Bòdje bagay yo senp, aplike l. Epi se nou menm kounya la nan zeli, nan zèl nou, n ap konplike lè choz, rann li pi difisil non sèlman pou nou men tout lòt moun ki nouvo ki pral antre ladan l. Youn nan bagay ke w pral fini pa reyalize nan ti diskisyon sa a ke n ap genyen oubyen m ta di nan ti konvèsasyon sa a, alright, mwen kwè ke li fondamantal. pou ke w panse yon ti kras plis a enpòtans tan pral genyen. N a etone pou n wè mirak ke ti tan pase nan prezans konn apwofondi konesans, konn apwofondi relasyon nan yon degre, nan yon dimansyon ke w pa t panse l te menm posib. Paske gade yon bagay pou w wè, e di m sa w ta prefere. Mari chita nan pye Jezi e ap jwi de prezans konpanyi li. Tandiske, Marta li menm, oubyen Mart, t ap kite fristrasyon lavi chaje l avèk strès e tansyon e tout kalite bagay. Jodi a priyè m pou ou se pou w vini tankou Mari, menm kan w gen tou lè de pèsonalite yo anndan w, men n ap jwenn youn ki dominan e mwen deklare sou lavi w se pou Mari dominan. Kote ke ou batay, ou batay pou prezève e pwoteje entimite e relasyon avèk Bondye. Paske lè w wè bagay yo kòse, bagay yo di! M konn anpil moun souvan fas a difikilte tiye tèt yo. Gen nan yo ki fas a difikilte fè kèk bagay stipid. Gen nan yo pou yo pa menm santi difikilte a, yo al dakò pou yo voye tèt yo nan nuaj la epi kounye a la yo sèlman ap tande yon mesaj epi kounye a la, oudimwens yo senpleman bwè e fimen bagay ki pou fè ke yo, yo, pye yo, pye yo ap mete atè men y ap leve pye yo men wotè paske yo panse ke, konprann? Se yon ansanm de bagay ki vini ki pou teste e, e prezans nou oubyen entansyon nou nan sans sa a. Now, youn nan bagay ke m ta renmen nou konprann se ke, e ou pral dekouvri sa pi devan wi, ok, pawòl ki itilize pa Sentespri a, Ok, li mande pou n fè trè atansyon. Pou n fè trè atansyon ak sa n ap di e jan n ap itilize bouch nou pa rapò a sa k ap fèt yo. Pa bliye se nan yon konba espirityèl ke nou ye, gen estrateji se nan lespri sèlman nou kapab jwenn yo ki ka pèmèt yo rapòte pa rapò a sa nou vle reyalize a. Alright paske an reyalite sa pa gade m ki enpòtans kon nèg genyen ok enkli travay pou Bondye ladan l ok an ou bezwen konprann ke yo youn pa enpòtansye rapò ou menm avèk papa a men rapò nou pa fè sans. Vrèman, nou gen yon devwa pou nou fasa e pou nou kwè Bondye, pou nou grandi de manyè entansyonèl pa rapò a devlope rapò sa a, idantite sa a, avèk Mèt la, jiskaske li ka detenn sou nou nan yon pwen kote ke moun ta menm rive nan yon pwen pou yo konfonn nou avèk li, pou yo konfonn nou avèk li. Now, youn nan bagay ke m ta renmen ou panse, sèke w a sonje ke m te di w nan kòmansman ane a, Bondye te ban m yon mo dòd deja. Bon, m poko janm pale de li nan sans ap m atire atansyon sou li, men m resevwa l deja. E Bondye ap di mwen, an reyalite Bondye ap di nou nan, e Bondye ap di nou nan Eklezyas,

So finalman Senyè a li enterese li enterese nan nou dabò. Nan nou e sitou. Bondye plis enterese nan nou. M dakò mwen remake ke nan jaden an se Bondye e pa Adan ki t al dèyè Bondye, se Bondye ki di Adan kote ou? Moun kap di kote w la sa se sou moun ki gen yon dezi, yon pasyon pou li wè w e kominike avè w. Enben sa se Bondye kap chèche w. Kap chèche w. E map ba w yon defi pou ke w pran yon lè byen espesifik pou rankontre avèk Bondye. Sonje ke nou te kòmanse sa nan kòmansman ane a. Yon lè espesifik e w pral pran yon lè ke w pa gen presyon travay pou ke nou gen yon pratik chak maten nou leve nou pase tan nan prezans Bondye. E menm kan l ta mande dèfwa pou n ta fin priye apre sa n al dòmi ankò pou moun ki pa pral travay menm lè yo, men l ta bon, se yon tradisyon m panse ki ta merite kenbe. Ilèvre ke mwen menm m priye endividyèlman pou nou, men nou pa gen yon kilti de lamante, priye e prezante rekèt nou yo tout yon sèl kou ansanm. Bon, lavi te gentan fè nou separe avan ke nou te estime ke nou gen konesans, men nanpèch, gen bagay ke nou te ka fè. So, priyè m pou ou jodi a. Senyè, pa kite yon lòt jou pase pou yo pran plezi jiskaske yo fin abitye avèk ti espas piti sa a, paske nou rann nou kont e nou fè eksperyans lan, lè pa gen kouran, nou nan fènwa, apre yon tan zye n vin adapte avèk fènwa a kote ke n ka leve fè nenpòt sa ke n bezwen fè, tandiske fènwa a pa nòmal e pwomès ou a l pa enkli fènwa. Li pa enkli fènwa. Ok, e l byen espesifik parapò a sa a. So se dezi kè m pou ke w grandi nan dimansyon sa a. Paske m konnen sètènman gen bagay ke w bezwen fè, gen bagay ki dwe fèt, gen bagay ki dwe di. E distans lan pral gen anpil pou wè pa rapò avèk kapasite pou mobilite w pou deplase. So n ap kwè Bondye pou ke kèlke choz chanj. Kèlke choz, gon bagay ki merite chanje. Yon bagay ki merite chanje. So, mwen priye ke ou kapab priyorize tan ke ou pase nan prezans Bondye, tan ke ou pase nan lòt bagay sa yo, pou n fè si ke Bondye pa pèdi plas li. M pa konn si w remake sa, Bondye tèlman sansib, tèlman sansib a reyalite prezans li, tèlman sansib a reyalite prezans li, kote ke kontinyèlman l ap di, Une seule chose est nécessaire Une seule chose E si se une seule chose ke Bondye fè w gras pou w al dèyè l veritableman e eksperimante li. Papa, mèsi paske w ap sengilarize kè nou, w ap sansibilize kè n pou n fè si ke nou pa al dèyè cho, bagay ki konplike yo, men n al dèyè va, vèsyon ki pi senp lan. Si lòt moun ap ten, enkyete yo, ajije pou bagay, men si se une seule chose, Senyè, ede n a vini ekspè nan une seule chose sa a, Nan kò nou tout bon. Jiskaske moun ka konfonn nou avèk ou. E n deklare, jodi a, ke n ap tande vwa Aba atravè Sentespri a, e n ap rekonèt vwa l, paske nou sansib ase pou n non sèlman idantifye l, men rete nan dimansyon kote nou ka kontinyèlman abitye avè l. Pa janm rive nan yon pwen kote ke nou, li pa enpresyone n ankò. Men pou nou konsève emèvèyman sa a pou prezans li e pawòl li yo, Men sètitid la sèke nou ka diferansye vwa l parapò a tout lòt sa gen k ap vini chèche atire l, distrè w yo. Bondye beni w. Se pou wayòm li an vini. Se pou volonte l fèt nan lavi w. Onon de Jezi Kris. Bondye beni w.